Vwala madam mesye ak zanmi entènot bonjou bonswa pou nou chak ak pou nou tout jodi a ki se dimanch 17 ou 18 me 2024 la nou pral fè w viv kouman kafou ayopò kouman wout nazon an li menm li ye pwiske n konnen gang ak zam bandi a sapat yo depi avan yè yo mete moun deyò Nan zòn sa a, nou pral gade pou nou wè kouman, n ap gade viyadik lan pou nou wè kouman sa ye, kòman lari an li menm li leve pou maten dimanch lan piske n konnen pi fò moun gen tan kite zòn sa yo piske bandi ak sapat sèmante 7 fwa 77 fwa 7 fwa fòk moun yo ale men jiska mentnan nou kapab di w lapolis li menm li an pyedèv lapolis ap. frape e nou wè tou genyen ebyen plizyè blende nou sot wè nou sot kwaze yon blende la e mache moto a pi rapid gason pwiske nou konnen kouman atè a li menm li ye nou kapab montre moun yo vreman kòman kafou ayopò a li menm li ye nan moman Nap pale a la medam mesye zanmi entènot donk sitiyasyon an li menm li vrèman difisil lapolis kap frape nou wè plizyè bakòp ki la donk nou wè anpil kote medam mesye zanmi entènot nou pral gade e nap fè li nan nèt nou konnen sitiyasyon an li menm li di vrèman ekstrèmeman difisil men nou ap fè w viv li kanmenm piske nou la pou ou nap mande w silvouplè ban nou yon grenn abòne ban nou yon grenn pataj e siw pa bliye kòmante. Like pou di nou ou menm ki kote ou branche nou ou menm pou fè yon ti pale la nou apèn kite kap rayopò nap pran mòn pou nal pase bò evelin sensè e pou nou an antre dwat sou nazon piske nou konnen se zòn sa yo ki pa bon se zòn sa yo ki vrèman an difikilte dènye jou sa yo. Tout kote nap pase la yo se va, men nou menm nou pran kouraj nou pou nou pase kanmenm. Donk sitiyasyon an vrèman difisil, anpil fatra tou, la se bò Evelyn Sincère nou ye, nou apèn kite l. Donk sitiyasyon an ki ekstrèmeman difisil e konplike, e fòk nou di tout kote nap pase la yo medam mesye zanmi entènot, se va, se va menm ke ou wè moun yo lan lari a, men se va yo menm yo renmen nou la, e ben pou nou kapab fè w viv. Donk nou kapab di tout zòn sa yo se blende nou wè. Kote blende a vin kanpe, sa vle di blende a pa ka fè lòt mwayen ankò. Donk sa vle di si w wè blende a se sou lari an li kanpe ebyen nou kapab di kareman Solino li menm li finalman pèdi tout bon depi w wè blende yo, yo menm se bò lari a yo menm yo kanpe. Donk nou prale toujou n ap kontinye sou wout Nazon an la. Nou wè sa yo se moun k ap bote. Tout sa nap gade la yo se moun kap vote medam mesye zanmi entènot konsa tou pa enkyete w si w wè yon ti pil fatra atè a sanble ti sann dife se youn nan swa taliban oubyen kèlkonk ki ap boule kanmenm paske gen anpil ti grenn nan yo ki ale menm ke nou wè ebyen yo mete anpil moun atè yo boule anpil kay donk anpil nan yo tou kite po yo donk nou prale toujou nap gade moun ki konnen nazon byen medam mesye zanmi entènot. Nou wè se yon kote ki vid, se yon kote ki vid tankou yon boutèy. Nou wè tout ponp sa yo, yo pa fonksyone. Donk la gen yon grenn blende ankò. E anviwon, nou kapab di anviwon 3 ou 4 blende nou deja pase. Donk blende yo, yo menm al kache kò yo yon ti kote. Epi anba lapolis dik, fòk nou di gen yon, selon tout dènyè enfòmasyon nou ta genyen. gen yon entèvansyon k ap fèt nan Bèlè, nan kote n ap pase la. La se va, gason m pase rapid. La, baryè sa a, se va l ye. Se nèg yo ki dèyè la la, se va. Donk, n ap kontinye ale pou nou fè wout nasyon an, pou n al gade kouman avni Poupl la ye, kouman e zòn Chicken ye, kouman ebyen mòn Dede ye nan minit ke n ap pale a la. Donk, nou wè genyen e moun ki kontinye ap bote. Jiska metenan nou kapab di moun sa yo toujou gen aksè avèk lakay yo piske bandi yo yo menm yo poko fin gen kontwòl zòn sa yo vrèman men nap di tout moun kanmèm bay lapolis la love la pase yap goumen e vòlè sa yo menm yo anpil fè lanmòn rete pou nal gade kouman sa ye yap goumen anpil donk nou kapab di depi depi lè ke nèg sa yo menm yo atake lapolis ap goumen. Lapolis li menm ki ap goumen kanmenm men malgre enben yo rive pèdi yon seri de kote men fòk nou felisite travay lapolis la medam mesye zanmi entènot enben yo menm ki kite tout fanm yo chak jou pou yo vin fè kè ou kontan kanmenm pou yo vini pou yo kapab gade nan ki mwayen yo kapab ede moun yo rekipere bagay yo malgre bandi li menm. ki gentan boule tout kay moun yo. Donk nan tout zòn sa yo se vid kou tankou yon boutèy ki pa gen anyen ladan l. Donk nou pral wè pi devan sa tou gon fon lapolis li menm li e bandi yo ta boule. La se yon blende, la se val ye zanmi m. La se va, wè fon sa ki boule. Donk vwala konsa bandi yo boule medam mesye zanmi entènot e zòn sa ankò sa se machin ki boule donk nou pral eske bndye kontinye toujou nou pa konnen paske sitiyasyon li li vrèman difisil e konplike medam mesye zanmi entènot la nou lan mòn de 2 e ann ale nou pral vire sou lalin manti non baz entènot diplike nèg.